Mwen salye tout zanmi ki gen pou wè video sa. Se toujou yon plezi pou mwen pou m pote bon jan konsèy pou ou bagay kap fè kè w kontan. Jodi an mwen vin pale avèk nou de kritik. Anpil moun konn sa kritik lan ye e ki dega kritik kapab fè lakay moun ki pè kritik. Kritik la kapab dekouraje w, li kapab fè w pa avanse, kritik la kapab retade w, kritik tou kapab fè yon aktivite ke anpil moun te pwize bagay ki fè yo byen ladan l, kritik la kapab stope sa. An n pran egzanp, yon moun k ap fè yon bagay ke anpil moun ap swiv li, ou ka jwenn 50 pousan nan moun sa yo ki renmen w, ki dakò ak sa w fè a, 50 pousan pa renmen w, men nan 50 pousan sa k renmen w lan avanse avè yo vè lavan, Si kap panse sak pa renmen w lan tou, pa etone pou wè wap jwenn 20 pousan ladan l, 20 pousan sa lè l fon kritik ou santi ke kritik li fè a se bagay positive li fè w fè pi byen toujou. Li pote koreksyon pou ou, li fè w vize le pèfeksyonman. Kidonk, tout a fè nòmal nou pa sipoze gen pwoblèm avèk gwoup de pèsòn sa yo. Men m pa p ba w manti, ooh! 30 pou san moun ki rete yo, oulala! Moun sa yo, si yo te kapab fouye yon twou avèk bouch ou pou yo mete w ladan l tou vivan, yo t ap fè l. Men lefètke yo pa ka jwenn yon twou vivan pou yo fè sa, Nan 30 pousan moun sa yo k ap kritike w san rezon an, w ap jwenn moun ki pa renmen w, w ap jwenn moun ki pa ka nan plas ou, w ap jwenn moun ki pa gen kapasite pou fè sa w ap fè epi l vle detui travay ke w ap fè a. Gen moun ki jalouz wi de moun. Gen moun ki jalou, ki jalouz, ki jalou de moun. Lè w ap fè yon bagay li pa bezwen konnen, menm ke l wè sa w ap fè a bon, men li jalou, li pa vle sa w ap fè a pou avanse. Lè konsa cheri gwoup de pèsòn sa yo mete w yon kote epi pou avanse asnm avèk 70 pousan moun sa yo kap ede w lan. Paske lè moun nan kritike w pa sipoze gen pwoblèm pou sa, li pap mennen w nulle part moun kap detwi w avèk kritik li an. Ann pran yon ti egzanp, Jezikri, lè l te vin sou tè sak pase? Nan mirak ke l tap fè yo li te leve moun mouri, li geri malad, dlo tounen diven, li bay pil moun manje, anpil bagay pozitif ke l fè toujou. Kisa k pase? Anpil moun te di konsa se non Bondye wi vin blasfeme. Pandan se tan ke kiyès ki Bondye a? Kiyès ki Kris la? Kiyès ki Wa ki vin sove limanite an? Se Jezi sa a ki ap pale mal la. Jezi k Jezi kounye a bagay la te pase konsa pou li. Ou menm kounye a la ki se lòm k ap fè yon bagay serye, lè moun ap kritike ou, pa etone pou sa, pa bay tèt ou pwoblèm, pa kanpe aktivite ou pou sa paske se lè gon bay. Lè konsa cheri m nan, ou konn sa w pou fè? Priye Bondye pou gen moun k ap kritike w. Paske mwen menm depi yon moun pa kritike m, m pa santi m alèz. Lè w kritik, lè yon moun kritike w, li ouvri pòt pou ou devan Bondye. Li di Bondye kote sè entèl, frè entèl ye a, etire l la mete l yon lòt kote. Kritik lan fè w avanse, kritik lan fè Bondye panse avè w pi vit. Alò, la, ou pa ka gen pwoblèm avèk yon moun ki pran letan pou l detwi w avèk bouch li, pou l kritike w, lè konsa mete w pi fò toujou, epi tout bagay ap mache kòm sou yon dèwoulèt pou ou. Se te Landy Beny de Dieu ki te pote tout konsèy sa yo pou ou ok mwen la pou ou poum fè kòw kontan pandan ke wap abòne avèk chanèl mwen an pataje pataje video an pa kenbe pou ou hein epi kite yon kòmantè pou mwen tapem yon like fèm santi ke w renmen travay kap fèt la mwen renmen nou anpil map toujou la pou nou merci à la prochaine.